M fè 4 an avèk yon fi, aprè 4 an, manman l di m konsa, aprè 4 an li pa di, aprè 4 an manman l di m konsa, pitit fi a resi wè nan je l.
Kòman?
Pitit fi a wè nan je l, bon pitit fi a wè pou l kite kokobe a. M te di w sa dènyèman, ou konnen m se yon nèg ki gen 20 an ap viv konsa, donk m fè anpil eksperyans. E bon, youn nan grenn bagay ke Bondye te toujou fè mwen, m son nèg depi lontan, men m toujou gen stil ou wè m gen an. Ok. M toujou bèl ti gason, fè fè fè ti frechè. M son nèg m renmen sa. E m leve nan fami tou, manman m te toujou aprann mwen sa. E lè e lè m lekòl tou, m se nèg ki te entelijan lekòl, donk e, m te bay lekòl tout tan m. te gen anpil ti ti jèn fi ki te toujou renmen m malgre andikap mwen eksetera. Monchè m te renmen avèk yon demwazèl, mwen fè aprè dezan mwen ale kay demwazèl la men m pa t janm al kay manman l eksetera paske m te toujou konprann ke sosyete an fason yo konprann mwen an l ap difisil pou w rive kay yon jèn fi pou w wè moun yo akeyi w avèk anpil chalè renmen w eksetera Malgre kòmsi ou son nèg ki gen vizyon, ou son nèg ki wè lwen eksetera non, yo pa bezwen, yo sèlman pa bezwen moun a yon pye a. Se moun a yon pye a pwoblèm nan. Kòmsi vizyon w pa enterese yo, e lanmou ke w gen pitit pou pitit yo pa enterese yo, sa pa enterese yo. Pwojè ke w genyen pou pitit yo an tou li pa enterese yo.
Sèlman bagay ki enterese yo se ke w gon pye, ou pa ka nan fanmi yo. Mon chè, m rive kay manman demwazèl la, men ou konnen ke lè m te chwazi al lakay li, m te jis ale kòm zanmi paske nou te gentan kite, relasyon an te gentan fini. Men m te jis al wè manman l, al rekonèt li, salye l. Men yo te konn pale manman l de mwen. di manman n ke pitit li a renmen avèk yon kokobe eksetera blablabla. Mentnan yon jou m deside al wè manman l rekonèt li pale avè l salye l. Ou konnen m rive kay madam nan, madam nan pa janm pale avè m pou jis Lanik sòti sèlman, tande Lanik sòti sèlman li wè m, Lanik rive li wè m, li di manman e demwazèl la li di a m gen yon zanmi m ki pase wè w li bay sa w, li di ok Lanik sòti l wè m, Li fin sòti l gade m, li di m bonjou apre sa li rantre. Li pa janm sòti pou jis mwen prèske ale epi se lè a l sòti. E se pa paske l te okipe, ou wè sa m di w lan. Epi paske mwen menm pa edikasyon yo aprann mwen lè yon moun vin lakay mwen premye jou pou m aprann konnen moun nan, poze l kesyon. Kiyès ou ye, kote ou soti etc bagay sa yo. Sa w te gen, omwen si w wè m a yon pi ou te ka poze m kesyon, bon aksidan w te fè, ki pwoblèm ou te gen. Yes. E, e se se jan ayisyen renmen konnen. Li pa janm pale avè m pou jis mwen leve m. Lè m leve m prale, m di, mwen di l konsa, M di Manmi mèsi pou akèy ou, sa fè m plezi ke m te rekonèt ou donk se vrèman, m vrèman kontan mèsi paske w akeyi m avèk anpil chalè e sa montre m ke w se moun ki konn akeyi moun epi m leve m ale. Efektivman m leve m ale epi Apre demwazèl la dim ke bon m pat dwe di manman l sa, li al manman l kriye, apre m di men kanmenm se petèt ke mwen menm li ka fè m sa, m ka gen kapasite pou m reziste pou mwen menm m pa al kriye lakay mwen. M di vo mye se li k kriye, omwens la korije, ke se mwen l al monte lakay mwen m al kriye paske li fè m yon bagay kòmsi ki deranje m. ki blese m. Ou wè sa m di w lan? Donk, m jis konprann ke pale l pa pale avè m nan se pa paske mwen te lèd, se paske m te sal, se paske m te, m pa, se pa paske m pa konn pale, se pa, se pa pwoblèm nan sa. Men se di fèt ke m parèt lakay li, m a beki, donk m son moun a on pye, m son kokobe, donk m pa gen anyen k serye ke m ka pote lakay li, m pa gen anyen k serye ke m ka fè pou pitit li. Donk se jis pou m montre w ke moun yo nan sosyete an. San konte men,